Salut salut tout le monde Jodi a nou kontan ankò pou nou la ansanm avèk ou pou nou ka kominike ou mesaj jounen an On semèn frèch On onksyon frèch Ou bezwen on onksyon frèch pou semèn nan. Nou vle kòmanse konsa. Men nou ankouraje ou pou peye anpil atansyon avèk mesaj jounen an. Se trè enpòtan. Eske ou sonje Joseph akoz don rèv ke le Senyè bay Joseph, on rèv ki konsène destine l. Men li rakonte rèv lan avèk frè l, papa l. E frè li yo, yo konprann petèt sa Jozèf li menm li pa t konprann. E jalouzi vin fè ke ebyen yo vle detui Jozèf. Se pa sèlman rèv sa, gen anpil lòt. Gras ebyen yo remake. nan lavi Joseph. Alò se sa le Senyè ap pale nou jodi an pou di w ou menm ki se kretyen, anpil fwa ou kreye pwoblèm pou pwòp tèt pa w. Kòman l di w kreye pwoblèm nan? E youn nan fason se rakonte moun rèv ou. Rakonte yo vizyon ke ou genyen, vizyon ke le Senyè ba ou. Gen anpil moun ou rakonte vizyon ou, ou rakonte plan ke ou genyen, pwojè ke le Senyè ba ou, enbyen moun sa yo rakonte pwojè a, yo ap eseye pou yo detwi ou, ou detwi pwojè a. Gen anpil nan nou ki mete tèt nou nan soufrans, nou pa konnen se nou menm ki kreye pwòp mizè pa nou. Lesenyè ap montre m pandan m ap pale avè w la, gen anpil moun ki gen pwojè maryaj, ki fiyanse, enben ki pral marye. E, epi lòske y ap avanse, tout bagay kanpe. Men pou yo menm yo konn panse se petèt mesye a k mechan oubyen dam nan, men yo pa konnen si se kèk zanmi yo, kèk pwòch yo. ke yo mete twò bonè nan pwojè a enbyen ki detwi l nan men yo. Yo pa kwè l, yo pa wè l konsa. Kretyen lè pou jo klè. Li lè pou jo klè. Jodi a Lesenyè di, enbyen, e nou bezwen kretyen trè pridan de kiyès n ap rakonte rèv nou. M konnen n pale de sa, de rèv ou deja, men lan nan kontèks sa a, Non. Le Senyè di fò w pridan de kiyès w ap pale, de pwojè, de vizyon ke l ba ou a. Gen anpil nou menm, kisa nou fè? Timoun nou al lekòl, yo trè entèlijan. Lè timoun nan vini avèk nòt li, sa nou rele, anprann, kanè oubyen En pran the card pou ou menm ki nan kek lot zon Ebyen ou montre moun kanè timoun ou gade koman timoun ou an ale byen Oubyen ou pale avek anpil moun avek enmi ou yo ou pale de progrè pitit ou a Loske wap pale avè yo de progrè pitit ou a epi se gade ou wè ou wè timoun ou an vin chanje Ou wèl vin chanje Anpren jan l ta prale espri dekselans ke timoun ou an enbyen ou wè l te montre an enbyen ou wè ke se yon lòt bagay k ap fèt nan lavi l jodi a men ou pa konnen si se ou menm enbyen ki bay opòtinite enbyen pou enemi an fè sa. Anpil nan nou pa kwè ke bagay sa yo vrè, nou pa kwè ke bagay sa yo posib. Enben kontinye si w pa kwè ke l posib. Men m ap di w pwojè ke w te genyen, pwojè kay ke w genyen, pwojè maryaj ke w genyen, pwojè biznis lan, ou pataje l avèk anpil moun ke w pa t dwe pataje l avan menm. Avan pwojè w akouche pwojè a ou gentan pataje l pandan w ansent pwojè a ou pale avèk ènmi w epi yo fè w fè ou fè miscarriage ou fè ou nan pèdisyon se sa ou fè pèdisyon poukisa paske yo pa renmen w fè pwogrè yo pa renmen w avanse nan lavi men ou menm ou kwè Ou kwè se zanmiw, ou kwè se moun paw, moun kap kanpe avèw. Anpil nan nou se nan sitiyasyon sa nou ye. Nap priye, nap jene, men nou pa konn kòman pou nou pwoteje sa Lesenyè ban nou. Se menm jan Jozèf resevwa vizyon an. Ebyen pou li menm son bèl bagay pou l pataje l avèk frè l yo, se frè l. Se frè l, se nòmal pou l pataje sa avèk frè l yo pou yo kontan ansanm avèk li. Men se pa tout moun ki vle kontan avèk pwogrè w. Se pa tout moun ki renmen anpwen lè w ap eksele kou a pou yo wè w ap avanse, se pa tout moun sa fè sa kreye grenn nan kè yo, sa fè kè yo gwo. Lè yo tande ke ou pral avanse, se kòm si ou pral kite yo dèyè. E, le Senyè di pou m di w nan semèn sa, nan semèn sa nou ye la, nan semèn sa menm, fò w fè silans. Fè silans nan semèn nan. Fè silans, silans sa w dwe fè a, son sòt de pridans. Se yon sòt de pridans anvè moun ki bò kote w, frè, sè ki bò kote w, moun ki nan menm anviwònman avè w. Anpil fwa l gen dwa menm moun ki nan menm kay avèk ou. Li di fò w pridan nan semèn sa a. Pridan! Paske Lesenyè revele dè choz avè w, e si w poko l ap revele dè choz avè w, se pa nenpòt moun pou w kouri rakonte. Sa lesenyè pataje avè w. Se pa nenpòt moun ou kouri di, men rèv lesenyè ban mwen, men sa l di m li pral fè nan lavi m. Se pa nenpòt moun pou kouri pale sa avèk. Gen bagay pou pataje, gen bagay fò w ekri l. Menm jan l di nan Abakik, ekri vizyon an, mete l sou tab lan. Priye sou vizyon an, pwofetize sou vizyon ke l ba ou a. E pwofetize sou vizyon ke l ba ou an. Gen sitiyasyon ki rive w, se yon pawòl pwofetik ke w resevwa, epi gen lòt ènmi w lan, enben l tande pawòl pwofetik lan, epi l al travay kont pawòl pwofetik pou fè lekontrè fèt nan lavi w. Ou bezwen pridan, mè byeneme yo. Nou bezwen pridan, anpil fwa nou pa, nou pa re, nou di bon, mwen pa gen anyen, Satan pa ka fè m anyen, moun pa ka fè m anyen. Epi banm diw se yo menm ki kenbew kote w ye a. Pandanw di yo paka fè w anyen an, se yo menm ki kenbe w nan sikonstans, se yo menm ki kenbe w nan sitiyasyon ke w ye kounye a. Se yo k kenbe w la. Alò, se sak fè semèn sa, m repete l ankò, li enpòtan pou ou menm, ou menm kretyen, pou w itilize la. Vigilance, prudence, silence. Se sa, pa rakonte tout moun sa w pral fè. Pa kouri di sa w pral fè. Ou pral achte yon kay, ou pral kòmanse yon biznis, ou pral achte yon machin, ou pran plan marye. Priye pou wè kiyès ou ka pataje sa avèk. Konnye a, ou petèt pral gen yon viza. Priye pou wè kiyès ou ka pataje sa. Kiyès le Senyè vle pou pataje sa avèk. Paske ou ka pataje l avèk moun ke w pa dwe pataje l la. Li menm, li konn sa pou l fè. Li konn sa pou l fè pou l manipile w. Paske l pa vle pou w fè pwogrè. Li pa vle pou fè pwogrè. Sa m ap di w la a, se pa yon ansèyman m ap fè, se pa preche m ap preche, se yon mesaj ke Lesenyè ban m ba ou. Mesaj ke Li ban m ba ou. Mesaj chak jou yo, ebyen jodi an, se mesaj sa a Li kominike avè m pou m pataje ansanm avèk ou. Ou gen dwa ap di Satan anba pye w, pandan w ap di l anba pye w la, men bouch ou, Hein ou pa kontrole bouch ou nan sans pou l rete anba pye w. Anh fò w kontrole bouch ou sitou nan semèn sa a. Gen anpil moun ki bò kote w se sipriz yo renmen. Sipriz pou w ba yo. Se lòske ou fin gen machin nan. Epi ou pase yo wò sou li. Oh, ou gen bèl machin. Yo ri avè w. Oh, m kontan. Se pa vre. Majorite ladan yo pa kontan vre. Majorite pa kontan paske ou fè siksè. Majorite pa kontan pou pozisyon ou kipe la. Majorite. Gen anpil ki fè sa. M ap di w sa, lè Lesenyè pataje sa avè m maten an, m ri. Poukisa? Pase mwen menm m pran ladan tou. Nan etabli legliz, gen anpil moun nou di òm de Dye, gen anpil moun nou rele sèvitè Bondye, gen anpil moun nou rele pastè ki bò kote ou panse, enben ki renmen lòske wap avanse nan travay Senyè a, lòske yo wè, enben bon tan, move tan, le Senyè ap itilize ou, legliz ap etabli, lòt bagay ap fèt, ou panse yo kontan avè w vrèman? Malgre se nanm k ap sove, ou panse yo ta ankouraje nanm sove? Ou panse yo vle sa? Non! Yo ta vle se yo menm sèl ki pou nan pozisyon sa a. Yo ta vle se yo menm sèl ki pou ap fè sa a. Se sa k fè y ap fè tout konplo kontre ou menm. Y ap fè tout konplo. Plen moun deyò ak bezwen sove, Yo pa enterese nan al sove moun, yo enterese nan moun, nan sa yo pase, yo panse yo pran tout bon moun yo, yo panse yo pran tout moun yo, yo pa rete kwè sa. Ban m di w, se sa k fè jodi a, kòmanse itilize la pridans, jodi a menm, paske le Senyè ap revele sekrè destine w, e gen de rèv, gen de vizyon l pa ba ou. Se pa paske l pa vle ba ou l. Pase si l gen tan ba ou l, sa ka mete w an reta. Sa ka mete w an reta pa rapò avèk moun. Bouch ou pa ka kenbe l fèmen anpil fwa. Ou pale tèlman. Se sa k kenbe w kote w ye a. Alò m swete aske mesaj sa a jwenn ou byen. E pou w peye atansyon avèk mesaj sa a. Gen moun pou w di zafè w. Gen moun se selman blag ou pa bezwen w fè avè l. Men sa w bezwen an, pa pataje l avè l tout otan ou pa kouche pwojè a. Nou vle di w mèsi pa le fèt ke w pran tan pou w tande nou. Jodi an Lesenyè ap geri moun ki gen bagay gen gen de dezatak ke w gen nan tèt ou resevwa nan tèt, dezatak ou resevwa nan tèt e Lesenyè ap geri w jodi an de atak. Taks sa a rete nan silans epi pridan. Non pa m se Abraham S. Malet. Chak jou, yon mesaj ap vin jwenn nou soti nan biwo Sentespri. M swete w rete konekte pou w ka resevwa pawòl la.